Nan moman nap pale la, bwa mare nan peyi dayiti, bwa mare nan pòtoprens, m pral bann son, m pral ban nou imaj. Kiyès ki prezidan pou ou? Kiyès ki pou prezidan pou ou? Kiyès ki pou gen peyi a nan men l nan moman nap pale la? Guy Philippe! Guy Philippe! Guy Philippe! Sa bel tou. Nan ki peyi wap viv? Mwen ki peyi wap viv? Nan ki peyi wap viv? Map viv nan Kanada. Kanada mande Guy Philippe sa vle di se yon diaspora ap mande Guy Philippe. Pa gen wout pa bwa mesdames. Si ke
nou estime ekip sa ki pral pran pouvwa ki gen nan tèt li kòmandan Guy Philippe, si nou estime ke lap bon pou peyi a, nou kapab di viv kòmandan Guy Philippe pout. Sa bel tou, Titi Bòs pa janm pran move desizyon. Se petèt sa nou toujou di. Tande li di tande pou tande, men fòk nou kapab konprann li tou. Men pli souvan nou menm antanke Ayisyen, nou tande men nou pa konprann. E se sa k fè jodi an nou wè nèg kòm Jean Bertrand Aristide vle livre peyi an, ap chèche dè peyi pou yo di w vin pran sa w bezwen, nou pa gen okenn pwoblèm avèk ou. Vin pran sa w bezwen, n ap ba w sa w bezwen pou vi ke mwen menm mwen ret la pase m pa vle fini tout rès vi m nan prizon. Tande byen wi. Tande byen wi sa m ap di nou an. Mwen konnen se pa nou tout k ap konprann. Paske nou menm lè nou tande, nou pa konprann. Lè nou tande, nou pa analize. Nou jis tande, nou vin voye monte. Men nou menm nan ekip Boss Tadjone, lè nou tande. nou pran mòso pou nou yo epi pou nou kapab analize yo. Prezidan Jovenel Moïse te di nou Ayiti se koripsyon, koripsyon, koripsyon, koripsyon. Sa nou tande ke m konnen gen anpil moun ki dwa di, a men non monchè w ap vin vann misye, w ap vin vann misye. Non, nou bezwen de moun ki pou fè de chanjman lè yo rive nan yon plas. Nou bezwen de moun ki pou fè de chanjman pou ke Ayiti kapab soti anba gri egare yo. Nou bezwen de moun ki pou pote de chanjman. Avan ke nou rantre nan dosye Ayiti nan entènasyonal la, paske dosye yo lou. Dosye yo lou. Nan ki plas ke yo mete Ayiti lan moman? Nan ki plas ke Etazini mete Ayiti lan moman? Dosye sa yo pral fini. Men mwen vle jis kòm si gen de moun ki sou rezo an ki di ke Dimitri Herard pa di anyen. Mwen kapab konprann. Voye koulèv la lekòl se youn. Men fè koulèv la chita sou ban se de. Jodi an, nou gen yon nasyon, yon pèp, nenpòt maskarad kapab genyen pou kò nan bouch li, men ki pap di anyen, ki pa konprann anyen. Yo jis tande, yo di w, gen yon moun ki mouri wi, plon! Yo pa bezwen konnen si se yon machin ki frape moun nan, yo pa bezwen konnen ke si se yon elikòptè ki tonbe sou tèt moun nan, yo pa bezwen konnen si se yon kriz kadyak moun nan pran, yo boum! Premye bagay yo parèt woy men yon moun mouri men atè a mezanmi gade moun nan atè a wè li mouri wi li fin mouri mezanmi gade men li men li kounya la li mouri men li mèdam mesye eske se nòmal men moun nan mouri pou se san fòt man yo pa pote anyen pou eklèsi w se yon moun ki te sou bò wout la gen yon motosiklèt ki pase frape l motosiklèt la pa rete l ale. Mentnan moun nan atè a fòk la polis vin pranl oubyen fòk anbilans vin pranl pou yo mennenl lopital pou yo wè ebyen kisak kapab rive si yo kap pyel ki kase an pou yo wè si yo kapab non nou son pèp ki pa konn kisa nou vle nenpòt sa yo ban nou nou akseptel nou pa bezwen konn anyen moun nan wè moun nan mouri atè an li pa menm bezwen al konnen kòmanl mouri non. La bonne ex disparèt nan figi nou. Moun nan mouri. Mezanmi moun nan mouri. Nou pa pote ankenn anyen ban yo. Paske se yon pèp emosyonèl ke nou ye. Yo ban nou sa yo vle, lè yo vle, jan yo vle, men nou menm antann ki bòs la John nou pa travay konsa. Nou menm antann ki bòs la John nou pa travay konsa. Yon kòm mwen menm mwen tande gen anpil moun ki di ke Dimitri Herard pa pot anyen. Pa pot anyen nan tout sa l te di yo. Ebyen, Prezidan Jovenel Moïse, se poutèt sa li te koupe tout chèn sa yo, li te di ke twòp koripsyon te genyen anndan Leta. An nou tande mèt la, avan ke nou rantre nan degosye. Mwen vle ke nou konprann, jodi a anndan ekip Busta John, nou vin la pou nou konprann reyalite a, nan kisa Ayiti ye a. E se poutèt sa ke n ap batay pou nou soti Ayiti ladan l. Si chak moun ki moute yo te fè yon ti minimòm de sa m tande la yo, si chak moun ki te gen yon pòs nan men l te poze yon ti minimòm, chak enstitisyon t ap gen yon chanjman ladan l. Li di, Se nan sak diri yo konn al dèyè kòb pou yo vin peye e tout rès kòb la yo konn nan men li. Men ki chanjman l pote. E l di l tou, Lè gen yon zam, lè yo achte 200 galil oubyen 300 galil, 400 galil, epi gen yon gen moun ki sou tèt blo a ki di, Bay ti tonton sa youn, bay ti matmwazèl sa youn, bay ti mesye sa youn, Li di non, li menm li wè kòman li kapab chanje tout an yon sèl inifòm. Tèt direksyon pa l la, li chanje tout zam nan yo menm koulè a, menm jan, lan menm direksyon an, dekwa pèsòn pap kapab vin mande l pou l bay, paske y ap gen tan wè zam sa, se zam yon direksyon pa l la li ye, yo pap gen tan. Trè byen. Gen anpil bagay ke nou pa kapte nan sa ki di yo. Jodi an la m pa tande anpil nan nou menm k ap di Jimmy Cherizier di ke se Claude Joseph k ap ba l tout ki konn voye kòb bay Genève. M pa tande nou kanpe sou sa. M pa ka tande nou kanpe sou Jimmy Cherizier ki anonse, nou pa t ap chèche kiyès ki t ap finanse yo, ki anonse ke Claude Joseph t ap finanse e Claude Joseph aprè lamò voye lajan ale. M pa tande nou sou sa yo. An nou tande sa, se sa yo vle ke nou konprann. Lè yon moun ap pale, se pa tande sa moun nan ap di an. Se pa jis tande l epi nou vire do nou. Men fòk nou, lè, lè, lè yo poze nou kesyon de ki sa l pale, nou, anpil nan nou menm sou rezo a tèlman pa gen okenn anyen nan sèvo nou, nou di nou pa konprann anyen. Sa vle di ke Dimitri Hera pale jagon. Dimitri Hera li pale chinwa. Sa vle di ke se menm jan ke nou wè ke nenpòt. Poukisa l pale devan pèp ayisyen an? Li pran mikwo l, l ap pale an anglè, l ap pale an espanyòl, l ap pale an fransè. Men l pa pale an kreyòl pou pèp la konprann. E nou genyen 80 pousan pèp la pa ni pale fransè, ni pale anglè, ni pale espanyòl. Tout se kreyòl yo pale. Men nou pa gen pèsòn k ap pale kreyòl avè l pou yo konprann. E se sa ki ban nou mòd pèp ke nou ye jodi a. Yon pèp ki pa enfòme. Yon pèp ki pa konprann. Yon pèp menm lè ou pale kreyòl la avèl li vin pa konprann li paske se yon pèp kòm si te ka diw gen nou tèlman jwel li menm kreyòl la li pa konprann li tande yo di te mèt tann wi nan 3 jou yo pral pete fyèl ou olye li te de bourik ki sot swape ansanm li menm bliye nan 3 jou yo pral pete fyèl ou a wi li tande 2 bourik ki pral swape ansanm. Menm kreyòl la nou bezwen pèp la pa konprann. E jodi an, nou gen anpil nèg ki gen mikwo nan men yo, men premye mwen di, avan se te zam ki te konn fè moun pè, mentnan se mikwo. Se nèg ki gen mikwo yo, yo vin santi yo konfòtab nan kraze mantal pèp la. Jodi an, lè w ap pale, lè n ap tande, nou pa sipoze tande jis pou nou tande, pou nou voye do nou. Nap tande men pran prank yo. Mwen pou mwen Dimitri Herard pat met zam nan tèt li poul pale. Li pa vle gen pèsòn la, li pap pase yon entèvyou avèk yon moun, li pap pase yon antrevi avèk pèsòn. Sela vle di ke li oblije bay tèt li, dekri l, aprè sa pou l bay tout sa ki gen pou vini, pase tout gen pou vini. Jodi an mwen wè ke pèp ayisyen an tèl cho, se manje tout prepare yo montre nou ke li toujou genyen. Yo pap leve pou nal travay non men yo montre ke tank Bondye la ke manje lan lan bòl. E si nou jwenn manje a lan bòl nou, nou pap manje l. Si nou jwenn manje a lan bòl nou, nou pap. Se poutèt sa ke nou wè ke pa w an Ayiti. Yo itilize nou, yo pran tout richès nou nan men nou, paske nou renmen manje fasil, nou renmen lajan fasil. Yo di nou y ap ban nou 100 mil dola pou nou remèt yo labank lan, pandan ke bank lan se pou nou li ye, se bank lan ki gen kòb la. Nou pito pran 100 mil dola, nou bay bank lan l. Nou bay bank lan wi. Nou pito pran 100 mil dola wi, nou bay bank lan, pandan ke se bank lan ki gen kòb la ladan l. Men nou bay bank lan, 100 mil dola e menm 100 mil dola w genyen an nan ki bank ou al depoze l nan menm bank lan ou pral peye enterè sou yo nou renmen manje fasil twòp nou renmen manje fasil twòp jodi an se petèt sa ke mwen menm mwen menm m ap toujou di l ekip Postad yo nan yon sèl liy Claudson Deleje m salye w frè m Claudson Deleje nou nan yon sèl liy Nou pa gen de lig. N ap analize, n ap tande epi n ap pote pyon, n ap mete pyon pou nou rive a jwenn yon solisyon. Ou pa wè sa yo te di nan entènasyonal la, ki sa ki t ap vini? Ou pa wè? Ke w prese, ke w pa prese, ke w vole, ke w pa vole, tout ap vini jan l te, jan nou di l la. Tout ap rive jan nou di l la. Men nèg yo yo menm yap poze de plan pa yo pou yo konnen pase yo konnen ke nenpòt direksyon serye ki pou peyi an la nèg sa yo nan e nan prizon yo prale yo konnen l deja nenpòt direksyon serye ki pran peyi an nèg sa yo oblije fè tout vle vann peyi bay lòt peyi vle m remèt peyi men sa si nou fin la map ban nou min dò sa ki tèl kote si nou fin la map ban nou min dò sa si nou vini de m pran tè nou twa sa map remèt nou min dò sa ki gen anba l la. Vini, mwen prè, vin edem, fè tout sa nou kapab, mwen menm map anrichi nou. Nèg sa yo ki se ekip lavalas la yo, yo prè pou yo vann Ayiti, fouze tout Ayisyen, pran plas sa, paske gen aksyon anba tè a, nap ba ou zam ladann yo. E sa ke nou menm nou pa konprann antanke pèp. Yap voye monte, yap peye pou yo voye monte.